Bonjou, bonswa zanmi m. Richita la wi, pa ale non, paske mwen pote bagay pou ou. Gen pou zòrèy, gen pou zye. Chita la. Zanmi m, istwa sa rele anfè wi.

Nou sur e sèten ke yo te pral ba l pòp la pou l te poze yon soulajman pou li. Men domaj, pòp la te fini. Loveno mete l kouche, Loveno di pou l tann li, li pral chache pòp pou li, li pral achte yon pòp. Men Loveno te di aske pou l te bay sèl lavi. Telefòn li sone, li resevwa yon apèl. Men kiyès ki te rele l? Se menaje Marika. Marika di, Alo cheri, kòman w ye? Mwen gen yon pwoblèm ki vrèman ap pèsekite m la silvouplè mwen konnen se ou sèlman ka ede m silvouplè cheri ede m men Louvno menm ki te vrèman fè Bouna ak Maïka paske l se mennaj li li te di yo cheri m pa gen kòb jis m panse m ap fè sa yon lòt fwa paske m pa gen kòb m vrèman gen yon pwoblèm difisil ke m pa ka fè anyen pou ou Maïka menm. ki te ki konn konn sa lap fè li pale avèl li pale avèl li pale avèl pou l konprann li epi nou nou ta rive fè pou li al rive asepte m konnen anpil nan nou konn abandone sè n abandone fanmi n pou yon fi mwen sèl sa m ka di nou yon jou fi a ka kite w men si w la li pap janm kite w Paske li sèw li sèw nèt. Men sèw la pap janm ka diw kitew li pa sèw ankò. Men Louvno pat panse de sa, Louvno te asepte. Li te panse li te ka fè yon lòt bagay pou sè a poul te ka fè menaj la jwenn kòb la. Donk li te kite ponp la, li ale li moute al jwenn sè a. Li ale li pran dlo li pase nan vizaj li poul wè kisal te ka fè. Men domaj. Sa pat mache. Sè a ta rive l ap trepase devan l. Men l oblije fèmen zye l paske li vrèman fèb, li vrèman vle ede Maïka ke l ede sè l lan. Frè m, kòman w ta santi w ou wè pwòp san w ap mouri pou yon fi? Ou wè pwòp san w ap trepase devan w pou yon fi? Sa ka rive. Fi ou renmen an epi li pa renmen w. Fi wap fè sakrifis pou li a li ka pa fè sakrifis pou ou tou. Zanmi m, map eksplike w byen. Vin swiv kòman sa pral fini.
Nap viv nan yon mond kote ke reyèlman chwa nou fè yo pa vreman defini. Nou konn abize pwòp tèt pa nou ankò. Nan pale san rezèv. nan di ke sa n pa espere, men plito nou pale a espwa. Kote ke nou riske tèt nou, chwazi antre nan koup avèk yon moun, san n pa konn bi relasyon an, objektif li, kote n vle ale ak kote n vle rive, men sa ki enpòtan an, se wè n nan relasyon. Vin rann lanmou sa a tounen kont ou, fè w bliye vèsyon moun ke w ye a. fè w bliye si w gen zanmi, si w gen fanmi. Ebyen, sa k koz nou avèg? Vin fè lanmou ba ou yon lòt zye, yon lòt kè. Vin fè w renmen moun sa kat fwa plis ke jan w te renmen l lan. A tip dadiksyon ke w vin jwenn lan. Hey! Ou menm ki nan yon relasyon, pa renmen ak kè w sèlman, men renmen ak tèt ou.
Apre lanmò sè a, Louvno Sise boulvèse anpil. Li te boulvèse paske anvan menm l t ap pati, manman l te chita a de avè l, l ap pale l. Paske sè a pa yon moun ki anfòm devan yon moun ki fin oke, devan yon moun ki fin an sante. Pou l pa janm abandone l. Pou l toujou rete prè l paske a chak fwa nan moman sa fò gen yon moun ki pou t la pou soutni l. Men sa ta rive fèt. Lou santi li san fòs, li san espwa. Men sa fèt. Lou va panse a sa. Lou va panse si sè ta pa rive mouri. Deyò sil te ka fon lòt bagay. Men sa Harry fèt. M ta la panse konsa. Mennaj li vin kotel Micah. Vin pale avèl, li vin remèsyel poutèt kòb la li te fèl jwenn. Men Micah pa janm konnen ki sakrifis Louvno te fè poul te fèl jwenn kòb la.

Pou Sara pou l te kache ponp li. Se ponp sa mwen pran. Mwen ba ou. Mwen te panse m te ka fon lòt bagay. Men Sara vire mouri. Mwen tout sakrifis. Analize byen tout sakrifis mwen fè. Mwen fè pou relasyon sa a. Ma vie pi kite sèm mouri pou m chwazi ede w. Men pa gen ka men, montre love nou l ap toujou la pou li. Li di oh, si m te konn sa cheri m pa t ap kite w fè sa. M pa t ap kite w kite sè w mouri poutèt mwen menm. Ou menm ou pa t di m sa. Black G bò kote pa l avèk Mickey. ap esplike doulè yo, ap esplike mekontantman yo anfas sitiyasyon sa a. Black Jack ap esplike Mike, paske li gon patnè l, men ki nan ki sitiyasyon li ap viv, men ki sitiyasyon li vin ye, li vin jan li fèb pou yon fi. Epi fi li fèb pou li a, epi yon fi ki renmen l tout bon. Se pa yon fi ki vle l vre, se yon fi k ap pwofite l. Men Mike te di Black G, Wi, gen anpil nèg ki konsa vre. Gen anpil nèg, yo pa janm chache non pi yo. Yo toujou vle fè bagay yo pa kapab fè. Yo toujou bliye kote yo soti. Li toujou bezwen bèl fi, li toujou bezwen dèyè limena. Ki pou fè moun pale de yo. Men yon pwovèb ki di, fè wè pa dire. Mickey ak Black Jay ap pale antre yo men sa vrè vrè pa fè yo byen. Paske yo aprann ke misye ki te pwòp sè l mouri pou fi sa. Epi fi sa li menm li pa vini. pou rete. Se yon bagay lap pwofite pou l ale. Men love nou te jis avèg pou fi a. Li te jis rete li avèg. Li rete li jis santi li pa wè lòt chemen, li pa wè lòt wout se fi sa. Men li te jis pèdi tout bon sans li. Li te pèdi tout bon nanj li pou fi a. Li pat respekte menm fanmi l. Menm san mil li te abandone pou fi sa. Se avek fi sa li te we vil. Avek fi sa li te realize tout. Men. Men sa louvni te deside a. Se pa sa fi a te we li menm. Se pa sa li te we. Se pa sa li te santi. Apre lanmo se a louvni se se li fikse. Mwen santi l pa alèz. Paske li santi sa l fin fè a touche l. Paske l wè l kite sè a mouri pou yon pwòp yon fi. Pou yon fi. Men, sa a fèt. Sa gentan fèt li fèt nèt. Li pa ka defèt li. M esplike nou sa gen anpil nan nou pou nou li gen anpil leson. Pafwa nou bliye pwòp tèt nou, pwòp fanmi nou pou yon fi, ou menm pwòp zanmi nou. Mario avèk Smòk se de frè ki leve avèk manman yo sèlman. Manman yo goumen avèk lavi anpil pou fè yo fini etid klasik yo. Mario li menm, lè li tèmine, li gen yon maladi ki tonbe sou li, li vin avèg. Esmòk li menm, li tèmine avèk tèt li dwat men pa wè kisa pou l fè pou l viv se fouye moun fè tout sa k pa sa pou l viv. Maryo li menm te gen sèl manman l k ap goumen avè l malgre malad la, li vin pèdi manman l. Kounya li vin nan lari a l ap mande se Smòk pou pou ba l yon bagay. E li menm malgre l ap mande li kenbe diyite l ak respè l. E dèfwa Smòk ap ba l yon bagay li difisil pou l pran piske l konn sa Smòk ap regle a li pa nòmal. Alò, mwen vin envite w vin chita la, vin gade bèl pwojè sa ki se avèg.
Ok, se konkli. Jonathan Pierre.